Hein? Kòmsi, m pa, ok, men maybe pou le moman se mo fasil lan m ka jwenn oubyen Ayiti te, te fasil pou Ayiti te septe dèt sa, eske se paske Bwaye ki te sou pouvwa a, giving relasyon li, dorijin ni, e, e, e, e li te pi fasil pou Lafrans te enpoze dèt sa, wi ou non? Oubyen nou pe, li te mèt se te Desalin, li te mèt se te Dede, nou pa t ap gen lechwa pou n aksepte dèt sa?
Non. Desalin pa t ap negosye. Anri Kristòf pa t janm negosye. Goman pa t janm negosye. Sa di ke te gen de moun. Paske pa bliye ke an 1825, e Bwaye li pa gen pyès kòm se opozan. Sa di tout opozan a rejim Sid yo, yo mouri. Genyen Henri Christophe ki mouri, gwo man nan Grandans mouri. Sa di ke Bwaye arive pasifye peyi an, an 1825 pouvwa a vin konsantre Pòtoprens. An 1800, konsantre Pòtoprens pou ren, e an 1822 li gen tout pouvwa a. Sa di ke misye pa gen okenn preyokipasyon, sitou dabò entèn. Sof preyokipasyon li te ka genyen, se sèlman si Lafrans ap entèveni. Donk, li vin gen yon kapasite alafwa li ka fè fas a Lafrans. Kounye an, jeneralman, ke gen de nosyon moun yo itilize pou yo pale de 1825. Pa egzanp, yo di dèt. Men non. Eske gen dèt? Yon dèt, sa di ke m vin fè yon prè nan men ou. Ayiti pa t prete. Li pa ka gen dèt. Yo di ranson. Donk, lè w di ranson, li vle di genyen youn ki pwisan epi gen lòt la ki pa gen ase fòs, li oblije dakò. Men, si w defini ranson konsa, ou vle di pa t gen de moun anndan sosyete an ki pa t wè enterè apwoche avèk Lafrans. Bwaye te toujou yon moun ki pwòch Lafrans. Ni Petion te pou endamnite, paske li te pale de endamnite, men Boyer te toujou pwòch la Frans, lè w gade tout done yo. Dayè, lè Henri Christophe mouri, ou ka jwenn yon seri de lèt Fransè yo voye di, koulye a,

Men, yon entèlokitè ki ka rèd rèd, sa di ke ki pral defann dabò enterè peyi an, pou yo l pa frekantab. Ben vwala, ben vwala, ok, m konprann. Pou yo,
li pa frekantab. Donk, lò gade rand kominikasyon lèt ki te fèt, ant Petion, ant Boyer e emisè fransè yo oubyen gouvènman fransè a, ou rann kont ke lè ap pale avè l, ou santi nan ki ton ke y ap pale avè l. Donk, gran puisans yo, lè yo nan yon rapò a yon lòt peyi, yo konstwi pwòp entèlokitè yo.
Sa di ke,
keseswa ou pran lapolis anndan ti peyi yo, jeneralman se yo menm ki vin fòme yo. Depi nan fòmasyon polisye yo, yo wè ki polisye ki ka fè represyon, ki polisye ki ka prime enterè pa yo sou enterè peyi an. Yes.
Donk, e yo gen tan seleksyone yo, e si w pral gade, yo tout pral gen posiblite pou yo komisè, pou yo chèf lapolis. Yes. Se pa yon aza. E se si, e pa egzanp, nan peryòd 1804 rive a 1825, gen yon dokiman m ap li, E yo di ke nan peryòd lan, depi yon Fransè kite Ayiti, li rive an Frans, Leta Fransè, Ministè de la Marine, fòse pou l ekri yon rapò. Pou l eksplike tout sa l te wè. Tout sa l te wè. Ki konpòtman dirijan yo, ki dirijan ki pa, kòm si, ki ka negosye avè nou, sa di antre gimè frekantab. Yes. Konprann?
Yes. Ki dirijan ki toujou nan tèt rèd, nou endepandans, endepandans. Mwen konn sa wè? Donk, yo enfo yo sou sosyete an. E yo konnen ke lè Henri Christophe mouri, gwo manm Morin du 120, 1 1, nèg ki la a, Nou pa di ke li pap fè rezistans non, men nou ka diskite avè l. Lè yo di yo ka diskite avè l, m sonje dènyèman gen yon gouvènman k ap monte, epi yon jounalis nan yon radyo, li di minis finans lan, monchè, li trè enteresan paske l ka pale avèk entènasyonal. Lè yo di moun nan ka pale avèk entènasyonal, se yon sousou, se yon moun ke Depi entènasyonal la di l yon bagay, l ap fèmen zye l pou l aplike.
Donk, w ap gade depi lanmò Desalin, epi w ap gade korespondans ant Anri Kristòf, ki jan, oubyen liv ki ekri, ki jan yo wè Anri Kristòf, e ki jan yo wè Petyon e Bwaye. Yo trè klèman dakò ke Petyon e Bwaye, sè la Repiblik Epi yo wè Henri Christophe li menm se yon tòsyonè, se yon otoritè. Donk yo konstwi tout yon diskou. Men dèyè diskou sa a, y ap konstwi yon entèlokitè. Sètadi yon moun ki ka pale menm langaj yo epi ki ka negosye avè yo. Donk sesi di, e rapwochman Bwaye an, pa bliye ke fò pa wè Bwaye pou kont li. Bòy gon ekip k avè l depi sou Petyon paske se menm sekretè jeneral ki te nan palè nasyonal sou Petyon ki sou Bwaye, Enjinag, yo konsève menm pèsonèl lan, klik ki pwofite de refòm agrè ki vin gen anpil tè nan refòm agrè Petyon ki te gen tè oubyen ansyen lib ki te gen tè depi 1804 ki vin gen plis tè ankò, yo tou de Bwaye. E moun sa yo, y ap pwodui anpil, yo gen enterè tou pou ke si gen plis moun vann pwodui yo. Epi san konte y ap vann pwodui, yo ka achte pwodui lòt kote pou yo vin vann an Ayiti. Donk yon reflèks de klas, yon reflèks ke wi, kesyon dèt lan, kòmsi n ap vin domine, men n ap fè bè nou. Frederic Maslin nan yon liv li ekri sou sou e kesyon dèt lan, lè Enjinac t ap negosye, Enjinac di emisè fransè a, ou wè mwen menm la, mwen prè pou m mete dife lakay mwen si nou panse nou ka vin anvayi m pou bagay sa a. Frederic Maslin di nan tèks lan, pa okipe Enjinac, Regina telman vin antre kob, telman gen dè privilèj de dis, pa bliye ke Regina se yon nèg ki te yon kad siperyè, ki te enplike nan politik Desalin. Lè yo tiye Desalin, Petyon pwoteje Regina. Regina se yon milat, se pa sèlman pou kesyon koulè. Regina se yon nèg ki te yon ajan komèsyal pou lè zangle ki te Jamayik. Sa di ke son nèg depi nan peryòd kolonyal la, son privilèje. Papa l se te yon kolon. E Enjenak, chaje atè nan plèn Leyogàn, chaje atè nan plèn di Kildesak. Petèt jodi an si yo di yon moun chaje atè, li va konprann sa di ke se te zòn itil nan peryòd lan. Sa di ke nan peryòd kolonyal rive nan tout diznevyèm syèk, ventyèm syèk, zòn de pwodiksyon yo e plèn. Koulye a, Frederic Marcelin di, an, ou panse misye ta pral batay al nan mòn, retounen nan mòn pou l batay a Lafrans? Non. Kisa, otreman di, kisa Frederic Marcelin vle di? Li vle di ti klik bwaye yo, keseswa sa k o pouvwa, keseswa sa k t ap fè komès, avèk Langletè, paske pa bliye ke de 1816 rive a 1823, Petyon an 1816, misye te deside bay de zavantaj komèsyo avèk Langletè. Lè w wè Lafrans mande pou yo divize l pa de a, se ke Petyon te divize l pa de tou, tarif dwanye an pa de pou Langletè. Sa di ke gon seri de anglè, gon seri de ayisyen ki te lye a anglè yo, ki te nan rejim Petyon, ki fè bè yo, san konte nan komès, men yo vin gen plis tè, e lè distribisyon tè ap fèt, nèg yo se nan tè kote ki pi byen plase yo, nan plèn, epi kote ki wouze, Donk, lè nèg sa yo vin gen tout tè sa yo, ke se swa sou Petyon, ke se swa apre lanmò Anri Kristòf, yo fè va sou byen Anri Kristòf, yo pran tè nan zòn nò, ke se swa kesyon goman, epi vin gon pè ki pèmèt yo ka pwodui, enben nèg sa, ki sa l ap chèche? Mache l ap chèche. Kondisyon materyèl li vin tèl ke defann revolisyon an segondè. Paske, Ou pati 125 lan pou pa retounen sou lanmò Desalin. Pou ki sa lanmò Desalin? Se paske Desalin poze pwoblèm tè a wi. Li di ke tè n ap konfiske yo pral jwenn Leta. Sa di otreman di, tè sa yo vin yon byen kolektif. Li di pye bwa yo pa koupe yo e misye arete moun k ap koupe pye bwa. E otreman di pye bwa se yon byen kolektif. Donk, di 125 lan, se Koudeta se kont revolisyon an k ap kontinye. Dayè li trè klè, lè yo di òdonans 825, nan peryòd lan sa vle di yon òdonans? Yon òdonans se ansanm de lwa oubyen ak ke wa a pran sou teritwa l ap kontwole yo. E lè l pran l, li pran l de fason inilateral. Se pa lwa l pran pou ki al lachanm. Se pa yon bagay ki diskite antre 2 peyi men non. Depi yo di òdonans nan peryòd lan, se yon ansanm de lwa ak ke wa a pran swat ke l kontwole yo. Donk otreman di, le fèt ke yo di òdonans, yo pa rekonèt endepandans peyi an. Sa di ke men endepandans peyi an kòmanse, revolisyon kòmanse, pèdi ideyal Sa di ideyal, sa di sou kesyon byen kolektif yo. Granmoun met tèt li depi lanmò Desalin, men l kòmanse. Donk, 1825 lan, se yon lòt moman jis kont revolisyon. Donk, kontèks lan li pa sèlman 1825. Donk, gon kontèks ki vin favorab a Bwaye. Sa di ke li pa gen pèsòn ki gen yon lòt lide. Anri Kristòf ki pa t dakò, li mouri. Gwo moun ki pa t dakò, yo elimine l. Donk, Bwaye vin genyen on boulva. Men e pa Bwaye sèlman pou wè, se ekip k avè l yo. Paske nan istwa soudèt lan, moun yo plis fè on istwa de pèsonaj markan, Bwaye, Enjinac, Petyon, Charles X. Men non! Tout moun sa yo, yo gen de gwoup privilejye ki kontwole yo e y ap aplike sa gwoup yo di an. Paske Charles X pa egzanp, Ki desizyon ki pran sou òdonans lan, dabò pou yo prete 30 milyon an, se bankye franse ki pral pwofite paske pa bliye ke